Bonswa bonswa Carl Christian the nice agent Nan pral balanse jodi a pou nou pale de afè achte kay An nou tann 2 3 moun monte sou live la pou nou ka kòmanse

Alo koman nou ye anfom anpil moun nou gentan komanse ap monte la nap komanse lan 3 minit. Hi Jeff. Leonel sa ka pase. Jodi a nou pral pale de afè achte kay. M pa konnen konbyen nan nou ki achte kay nan Ozetazini deja, ki achte kay nan Miami, nan Broward, Fort Lauderdale. oubyen ki anvi achte kay, oubyen yon moun ki te fè yon move eksperyans oubyen yon trè bon eksperyans nan achte yon kay. Jodi a e de sa nou pral pale. M ap tann de twa lòt moun monte sou live la epi nou pral balanse. M ap pale avè w Lionel, m ap pale, m ap pale. N ap tann de twa lòt moun. Junior.

Ok, n ap tann yon 2 minit ankò, epi n ap tann 2, 3 lòt moun monte. Michel-Ange, DJ Mike, sa k ap fèt? M konnen gen 2, 3 moun nan dènye live m te fè a ki te poze 2, 3 kesyon, m pral reponn nan kesyon sa yo jodi a. De afè eksperyans nou nan afè achte kay, ki sa nou bezwen, ki kalite papye ke nou bezwen. Nou pral pale de tout bagay sa yo jodi a.

Alright. Ok, bon. M pa konnen konbyen nan nou ki achte kay deja, oubyen ki tap panse achte kay. Lè wap al achte yon kay, lan Miami Ozetazini, ou bezwen de seri de dokiman, ou bezwen verifye de seri de bagay de fason aske ou konnen ki bò ke ou kanpe. Lan sans ke, ann, ann reflechi. Si ou pral achte yon ka ou konnen ke ou ta renmen peye ka la chak mwa 1500 dola pa mwa, 2000 dola pa mwa. Men il fo ke papye w yo pwouve ke w kapab peye 4500 dola pa mwa. Se pa yon kesyon de tankou e ke ou konnen ke a ou gon ti djòb sou kote la, ou konn fè cheve oubyen a ou konn brase lari a ba non. Il fo ke taks ou, pay stub ou, kredi w, tout bagay sa yo pwouve ke w kapab sipòte yon peman de 1500 de 2000 de 3000 nenpòt sa ke w panse ke li a. So kijan ke bank yo deside pou yo di men konbyen kòb ke w ka achte kay la. Bank lan, li pral mande w premye bagay, tax return ou. Mwen toujou di tout moun fè atansyon avèk tax return yo paske gon jan ke w fè tax ou, le pli souvan ou redui sou income ou, ou redui sou kantite kòb ke w fè an. Bank lan lè l ap gade tax return nan, lè l ap gade income tax lan, se nèt lan ke l pran. Ki vle di dènye ti pati ki rete apre ke w fin peye tout apre ke w fin retire tout depans ou. Ok? Donk, lè w pral fè taks ou, fò w di tax preparer w la, fò w di CPA a, fò w di accountant ou an ke ou bezwen achte yon kay pou yo konn kijan yo pral fè taks ou pou yo kapab kite ke income ou rete le maximum ke posib. Apati de income sa a, yo gade kredi w epi yo di e ke bon, Si ke ou se yon moun ki gen 2 machin wap peye 500 dola pa mwa ou byen gen 3 kredi kat 40 dola pa mwa yo pran tout depans sa yo ke w genyen chak mwa yo nan kredi an y ajoute depans kay la ke w ta renmen an 1500 dola epi yo di w ke tout depans sa yo pa ka depase 45 pousan income ou ki vle di ke si w se yon moun kap fè 100 mil dola pa ane Ka a la avèk depans ki sou kredi w yo pa ka depase 45 mil dola. Donk se konsa ke yo fè l. Mwen ta renmen ke nou gen dwa pran yon ti papye pou nou konprann. M pral ba nou yon egzanp ki senp. Menm egzanp lan, yon moun parèt avèk yon tax return. Lan tax return nan, apre tout depans li, li di ke li fè 100 mil dola. Lan kredi report li, li gen yon machin l ap peye pou 200 dola, yon lòt machin l ap peye pou 300 dola, Li gen kat kredi, kat ke lap peye pou 150 dola. Sa fè l 650. Kounye a li jwenn yon kay. Lè kay lan, nou gade taks kay la, nou gade asirans kay la, nou wè ke bill kay la pral monte 2000 dola pa mwa. Donk yo pran 2000 dola, yo ajoute machin yo pou 500, yo ajoute kredi kat yo fè 2650. Epi kounye a yo gade l, lè yo miltipliye l pa 12, yo wè ke si l ap bay 30 mil dola, 26 mil dola, whatever sa l bay lan, yo wè ke li pa depase 45 pousan kantite kòb ke moun sa a repòte nan taks li. Donk moun sa a apwouve. Donk si nou wè gen de seri de lè, n al nan yon bank epi bank lan di w pa ka achte yon kay pou plis ke 300 mil dola oubyen 150 mil dola, men ki jan ke moun nan pran desizyon sa a. Donk apre sa. So m tap gade m wè si nou gen 2 3 kesyon pou mwen. Men konnya apre de income lan ki lòt bagay ki verifye. Tout moun toujou ap pale w de kredi. Oh m toujou gen moun ki rele m yo di m ke a kredi m pa bon e ke m pa konnen si m ka achte kay. Banm di w. Lè ke ou pran sa ou bezwen achte kay la, menm si se nan 6 mwa, menm si se demen maten, menm si se nan 1 an, rele yon mortgage lender oubyen yon loan officer oubyen yon mortgage broker oubyen ou rele yon realtor tankou m, ok, si w rele m m ap refere w ba yon moun, moun nan pral poul kredi a. Si w pral fè FHA, FHA an se li menm ke yo otorize w mete le minimum down payment ki posib, 3 pwen 5 pousan. Donk, FHA an pral rete li pral di w si kredi an 580 e plis, li pa gen pwoblèm, w ap kapab achte kay la. Men, lè w wè kredi w pi ba ke 620, le pli souvan yo chaje w sou enterè a. Kote ke gen yon moun ki gen dwa jwenn yon enterè 4 pwen 25 pousan, ou menm ou ka jwenn li a 4 pwen 65 oubyen 4 pwen 75 paske kredi w lan pi ba ke 620. Donk, kisa ke mortgage broker a pral fè? Li pral di w, ban m di w, si w peye tèl kredi kat pou tan kantite kòb, si w peye tèl, si w al pran yon kredi kat anplis jis pou w ka montre ke w gen kredi, Lan mwens ke 30 jou kredi a ap monte 620 ou byen 640. Le pli souvan ou fè sa. Otomatikman ke ou fè sa, enterè a bese, lè enterè a bese, ou kapab achte yon kay ki pi chè ou byen yon kay ki pi bon depandaman de kote ou pral achte kay la. Donk, nou pale de income, nou pale de kredi. Si nou vle m ka repete, m pa konnen si pèsonn. Oh pou refinancing. Laurent kòman w ye? Wi n ap pale de refinancing lan lon ti moman talè epi m pral eksplike w pou refinancing lan. Mèt ret avè nou, ban m yon 5 minit ban m fin pale de HTA epi n ap pale de refinancing lan. Eske mwen ede moun nan Boston? Wi mwen kapab ede w nan Boston. Mwen pa gen lisans pou mwen vann kay nan Boston men mwen gen de seri de kontak ke mwen fè lan Boston, New York. Nan Jersey tout moun sa yo ke mwen kapab gidew avèk moun sa yo pou kapab achte kay lan. Ki vle di wi ou mèt voye yon mesaj pou mwen nan The Nice Agent oubyen al nan paj mwen an The Nice Agent, like paj la, follow paj lan, voye yon mesaj pou mwen e map eksplike w egzakteman kisa nap fè sa. Lè mwen fenk kòmanse biznis lan m te konn travay avèk de seri de selebrite, moun sa yo mennen m tout kote, m al Kostarika m al vann kay, Brezil m al vann kay, mwen Jersey, mwen New York, so kòm si avè yo mwen gon sistèm an plas ke m ka ede w nenpòt ki kote. Ok, so nou pale de income lan, si pou nou vle m repete, income lan kijan ke l ye? Il faut ke tout depans ou, kay lan avèk depans ke w genyen lan kredi w, pa depase 45 pousan income ou. Yo pa pran income ke ou gen gross ki vle di ke yo pran income ke lè yo fin retire tout deduction ou, tout kredi ke w genyen nan tax return ou se sak rete a yo pran. Donk lè w pral fè tax ou fò w mande, di tax preparer w lan, di accountant ou an ke w vle achte yon kay pou l konnen exactement kijan lap gide w. Kredi an, Nenpòt sa w panse de kredi w, pa eseye fè l pou kont ou, rele yon loan officer, rele yon mortgage broker, rele yon realtor fè l refere w a yon moun, epi moun nan ap poul kredi an, moun nan ap di w egzakteman kisa pou w fè. Lòt jou m gen yon kay m ap vann, yo di fi an si li peye 15 dola sou yon kredi kat, skò li ap monte 30 pwen. Efektivman, l ale l peye 15 dola, epi skò li sòti de 580, li monte a 610. So, se konsa ke yo fonksyone. Donk, pa eseye fè l pou kont ou, paske kredi an tèlman konplike, ke ou gen dwa panse w ap fè yon bon bagay, epi an reyalite, se pa sa, se pa sa ke l ye vre. Donk, kounye a nou gen income lan. Nou gen kredi an. Kisa ankò ki afekte w pou achte yon kay? Bon, sa k pi enpòtan, lajan. Konbyen kòb ou genyen? Sonje sa m te di si nou pral fè FHA, FHA mande 3 pwen 5 pousan dawon. 3 pwen 5 pousan an, FHA vle ke li pase sou non w. Ki vle di ke se ou menm ki pou vini avè l. Li p ap otorize ke ou finanse l nan dil lan, li p ap otorize ke se sèlè a k ap ede w, pa gen bagay konsa. Fòk ke 3 pwen 5 pousan an sòti nan ou menm. Ki vle di ke Ou gen dwa gen yon zanmi ki fè w kado l, ou gen dwa gen yon fanmi, pa yon zanmi paske yo plis vle ke se fanmi imedyat ki fè w kado kòb lan. Ou gen dwa gen yon fanmi ki fè w kado 3 pwen 5 pousan, sa rive ase souvan, ok, y ap fè yo siyen sa yo rele yon gift letter pou yo di ke se fin, se pre, fè kado yo fè w kado e pa prete yo prete w kòb la. Paske efektivman, si yo prete yo prete w li, se yon dèt li ye, fò yo kalkile dèt sa a sou sa ke yo pral prete w la ankò. Ok Donk um, Donk wi Wincy janm diw lan ou mèt voye yon ti yon ti bon menm WhatsApp 305 610 49 27 ou mèt WhatsApp mwen e map map eksplike w tout sa ke nap fè ok Um, tout moun silvouplè ale sou paj The Nice Agent Facebook The Nice Agent, m sur ke gon hashtag lan lan an tèt lan ki di sa ale sou li tcheke l like page la follow page lan merci ok donk nap pale de asset asset la se kantite kòb ou genyen pou achte kay lan donk 3 pwen 5 pousan an yn fwa ke w genyen l konnya li pral detèmine ki kantite kòb ke w kapab achte yon kay si ou se yon moun ki gen 10 mil dola Donk 3 pwen 5 pousan an gen dwa vin mete w lon kay 300 mil dola, ou pa ka al achte yon kay 400 paske 400 an t ap 12 mil e kèk, ou konprann, prèske 13 mil. Donk se sa a ke l deside. Donk, apre de income lan, ou gen kredi an, kounye a ou gen asset. Asset la se cash ke w genyen pou w achte. Kounye a gen yon lòt pati ke pifò moun pa janm pale de li. Pi fò a se closing cost. Lè w ap achte yon kay, ou gen de frè ke fò w peye. Frè sa yo se gouvènman an fò yo touche, title company ki se avoka fò yo touche, bank lan lè l ap prete w kòb la li pral chaje w, ane tax kay la fò w peye pati ke sou tankou w ap achte kay la premye jen, de premye jwen a 31 desanm lan se kay ou li e fò w peye tax sou li. asirans kay la fò mete an avans pou ke kay la asire donk tout sa yo se frè yo rele yo closing kòs closing kòs sa ka monte de 3 pwen 5 pousan ankò a 5 pousan valè kay la ki vle di ke si wap achte yon kay 300 mil dola closing kòs ou ka rive preske 15 mil dola plis fò mete 3 pwen 5 pousan down and fè chèk mande a donk sa sa vle di si w ta renmen achte yon kay 300 mil dola ou ta sipoze genyen a dispozisyon w ant 25 e 27 mil dola pou ka fè sa. Meton ke ou pa gen tout kòb la. Gen de seri de jan ke nou ka fè. Gen plizyè fason. Premye an, nan Florida, nan Miami-Dade County, yo ba ou jiska 15 mil dola si w al fè yon kou, epi yo ede ou pou w kapab achte kay la. Broward gen youn tou a 7 mil 500. Chak vil yo gen pwogram pa yo, ok. Apre sa, si ke ou pa ka kalifye pou pwogram vil yo, gen lòt bagay ke w ka fè. Nou kapab finanse closing cost lan, se sa ke yo rele seller contribution. Sa ke seller a fè, li monte pri kay la. Si kay la te 300 mil dola, li di ok pa gen pwoblèm, m ap monte l a 310 epi m ap peye closing cost yo a pou ou pou 10 mil dola oubyen 15 mil dola. Epi sa vin rive ke closing cost la pase, ou peye l, wap peye sou li chak mwa, se tou. Men, m konnen ke nou konn tande nan lari a ke moun di, seller a fè w kado closing cost. Bon, jodi a mwen ba nou verite a, se pa sa ke l ye vre. Se finanse w finanse l avèk bank ou an. Donk ou vin peye enterè sou li. So, si w te genyen l nan ba mak la a, retire l pase pa peye enterè si w pa bezwen peye enterè. Ok? Donk, se 4 bagay sa yo ki detèmine Ki valè kay ke ou ap apwouve pou achte? Income lan, kredi an, asset lan ke ou pral genyen ki se down payment lan, avèk closing cost yo. Une fwa ke nou fin rezoud tout bagay sa yo, se lè sa ke mwen menm avè ou ki se pral ajan imobilye ou, ki se realtor ou, nou pral kòmanse sòti nan lari an pou nou kapab. al chèche kay. Gen yon moun ki te poze yon kesyon sou refinance. Ok, Laurent, mwen pa fin twò fanatik refinance nan sèten pwoblèm ke yon moun genyen. Yon egzanp, sonje ke ou te pran loan nan pou 30 an. Ou rive sou 20 an wap peye, ou rete 10 an sèlman, epi wal refinance jodi a, ou rekòmanse ankò pou 30 an ankò. Ok? Men si ke se pwoblèm ou genyen ou oblije fèl wi gen de seri de fason ke mwen menm map toujou di Bondye benil fèl fèl pase. Men si ke tankou pa egzanp se jis paske ou tande ke gon moun ki di oh enterè a bese ou tap peye 4 pwen 5 pousan kounye ou ka peye 4 pousan li pa fè sans paske fò fè chif yo ki diferans de peman ki genyen ke ou pral save avèk konbyen peman ke ou pral fè an plis paske ou rekòmanse Konnya la mwen ankouraje anpil zanmi m, si yo te fenk gen yon loan petèt yo gen 5 an depi achte yon kay, refinance pran yon loan 15 an. Li fè yo peye kay la pi vit, epi yo peye mwens enterè. Li ka fè ke kòmsi peman yo a monte yon ti kal wi, men gen de seri de loan li vo lapèn paske, banm bon egzanp nan refinance lan pou w ka konprann. Lwa prete yon kay a 4 pousan enterè lan men yon bank. Pandan 30 an, se 89 pousan enterè w peye. Ki vle di ke si w te prete 100 mil dola, e 189 mil dola w remèt. Donk, fò w reflechi ke chak fwa w rekòmanse tan an, se sa pou w fè. Donk, il fo ke nou etidye l. Se sa k fè ke nou di tout moun, mwen byen kontan ke w poze kesyon an, Pa fè desizyon sa yo pou kont ou, fò gen yon moun avè w ke ou fè konfyans, yon moun ki konn sa l ap fè an ki pou chita, pran plim li, pran papye l, fè chif yo avè w, epi pou l di ok, li fè sans ke ou fè sa. Ok, se pa annik rete jis refinance konsa paske, bon gen de seri moun konn tande refinance machin yo, m pa konprann li gen de seri de lè paske ou gen dwa ou fè 3 zan w ap peye yon machin, ou prèske fini, 2 zan trete w, epi ou rekòmanse a zewo ankò. So fò nou fè trè atansyon avèk sa. M pa konnen si m reponn ou Laurence oubyen ankenn lòt kesyon fè m konnen. Donk se de sa ke nou t ap pale jodi a pou moun ki fenk monte yo. Nou t ap pale, non m se Carl Christian The Nice Agent. Nou t ap pale de konbyen, kijan ke w ka kalifye pou w achte yon kay. Mwen menm mwen se yon Realtor, mwen se yon ajan imobilye. Si ke ou ta janm bezwen on mortgage broker oubyen on lender m ka refere w a plizyè ke mwen konnen. Donk a pati de la, nou tap pale de ou income ou fò ke li nòmal, ki vle di ke ou pral make sure ke lè ou pral fè tax ou lan ane a, ou mande moun nan, Ou di moun nan, di tax preparer ou, di accountant ou an, eh, ou konn sa k rive, mwen pral anva, mwen anvi achte yon kay, m ta renmen ke nou make sure ke tax sa, epi li konnen kisa pou l fè pou de fason aske tout bagay byen pase. Ou bezwen kredi w a pwen. Kredi w lan, se li k pi enpòtan. Ou gen dwa, pa egzanp, panse ke kredi w, ou ka ranje l pou kont ou, mwen toujou di tout moun fè atansyon. Rele yon mortgage broker, y ap poul kredi a pou ou gratis epi y ap di w, peye sesi, peye sela, fè sesi, fè sela, epi w ap gade w ap wè ke kredi a monte pou kont li. Yo menm y ap di w tou, y ap di w si w fè sa, l ap monte 30 pwen, si w fè sa, l ap monte 15 pwen. Se pou kite yo fè l egzakteman jan yo di an epi tout bagay ap mache. Down payment lan, ou ka jwenn down payment assistant. Mortgage broker lan oubyen realtor lan sipoze konnen bagay sa yo trè byen. The Miami-Dade County gen yon very good program. Apa sa, fòk Broward County gen yon program tou. Chak vil yo gen program pa yo but sof ke li limite ki vle di fò antre ladan l bonè. Apre de. 3 pwen 5 pousan an, il fok ou pare pou peye closing cost yo. Nou fenk sot di ke si w pa ka peye closing cost lan, nou gen jan ke kòm si pa egzanp nou ka fè w finanse l anndan deal lan, sa ka rive. Men si ou gen kòb lan, m toujou di w, m toujou di tout moun, pa finanse sa ke w pa bezwen. Paske lè w chita wap peye enterè, enterè, enterè, se kòb kap pase nan men w san w pa menm rann ou kont. Ok, banm gade m wè si nou pa gen ankenn kesyon. Ok Laurent pa gen problem. Laurent the nice agent ou met gade sou Facebook lan follow page lan epi wap jwenn numéro téléphone nan 305 610 49 27 ou met voye yon ti mesaj pou mwen sou WhatsApp oubyen sou messenger oubyen sou text message epi nenpot kesyon ke w bezwen peu importe kote w ye an map toujou ka jwenn yon fason pou m ede w si mwen pa kapab map jwenn yon moun nan zòn nan ki ka fè l pou ou. A konbyen pou kredi w ye pou achte yon kay? Wensi, Kredi an li pa ka pi ba ke 580. Ok, men men sa ke mwen ap repete ankò. Kite yon mortgage broker, rele mwen menm mwen ka refere w ba yonn, kite yo pou l kredi an. Menm si w panse l pa bon, yo menm sistèm yo ap di yo Men kisa ke ou ka fè pou fè kredi a monte 40 pwen, monte 50 pwen. Mwen te gen yon ka lòt jou kote ke mwen te ba nou ka moun nan ki te monte 30 pwen an, bon te gen yon moun li menm yo monte l 120 pwen. Sa sèlman ke l te bezwen, li gen yon student loan, li te dwe 420 dola sou li, e ke student loan nan tap pede di anreta anreta epi yo di lan li ka al peyel epi pote resu a lè al peyel pote resu a li monte 120 pwen donk kòmsi gen tout bagay sa yo ke ou ka fè donk pa panse ke kredi w pa bon pa panse sa ou menm kite ke se li menm ki di w sa epi an reyalite Wency lè w pral achte yon kay se yon plan pou fè avèk mortgage broker w la avèk realtor w la, menm avoka ou tou, gen dwa gen yon avoka. Ou fè yon plan, li gen dwa plan an se yon plan pou 3 mwa, li gen dwa yon plan pou 2 semèn, tankou li gen dwa yon plan pou 2 zan. Sa rive m ke m travay yon moun pandan 2 zan anvan ke yo kapab achte yon kay. Ok, donk se pa pa panse ke paske kredi a pa bon ou pa ka fè sesi ou pa ka fè sela. Epi pwogram lan bank yo. Chak jou y ap vini. Chak jou gon nouvo pwogram. Ou gen dwa panse jodi a e 580 l ye, epi lendi pwochen yo desann li a 540. Ok. Umm, kisa ankò, kisa ankò? E si ou te vle cash out pou jwenn kòb pou peye bill? Ok, Laurent, se egzakteman sa ke mwen di tout moun. Lè yo mande m poukisa nou pa cash out. Okon, lòt jou la m gon kliyan m ki rele m, li di m li vle refinance epi mwen ba l menm konsèy ke m pral ba ou a. Bil yo ko pral peye an, gade pou wè konbyen yo ye kòm enterè. On egzanp, ou gen dwa gon kredi kap enterè a 9 pousan, ou gen 2 zan kreto pou peye l. Konnya wal refinance kay ou a, ou pran on enterè 4 pousan se vre, men pandan 30 an. Donk, fò w fè atansyon. Se sa k fè ke mwen di w, ou mèt rele m, Laurent, nou ka chita, tout sa w ko pale avè m konfidansyèl, epi nou pran tout chif yo, nou pran tout bil yo, nou gade yo, epi mwen di w, a, Laurent, wi, refining sa bon pou ou peye yo, epi apre sa, ou rekòmanse peye kay la chak mwa. Oubyen m gen dwa di w, li fè plis sans ke w al ouvri yon lòt kredi kat, zewo pousan enterè pandan 24 mwa. Ou mete tout bil sa yo sou li epi ou degaje ou peye kredi kad sa pandan 2 zan. Gen yon pakèt mwayen, mwen gen zanmi m lòt jou la ki di m ke yo jwenn konpani ki ba yo yon loan pou 3 zan pou yo peye tout kredi kad yo. Loan sa a te 12 pousan enterè. Ok, donk kòmsi gen mwayen. Donk si se sa ke li ye pito nou chita nou gade paske sa ke m pa vle. M pa vle ke ou fè sa, ou peye bil yo epi kounye a demen Bon Dye m pa ta renmen sa rive, on trajedi rive konnya epi se ka la paka peye. Wi tout bil yo peye se vre, men ka la se lè w dòmi se la fanmi w ye, so fò w fè trè atansyon avèk ka yo. Se sa ke w ap jwenn lè w rele The Nice Agent. Se pa kòmsi mwen jis vle vann ou on kay. Mwen vrèman vrèman care about ou menm, fanmi ou, Ki jan kay la pral ye nan 10 zan, nan 15 zan, de fason aske se pa lan 5 an ou rele m, Carl, m pa ka peye kay lan ankò, fò nou vann li, m pa ta renmen sa. Ok, donk, se pou sa ke mwen tiyen aske nou fè plan, poze kestyon, konprann, donk, Laurent, ou mèt rele m nenpòt ki moman. Dayre, sa k pase menn, kèk jou n pa wè? Map gade m wè si nou gen ankenn kesyon wi nou reponn. So ok hi Miriam Kè bon pòz map baw news map baw news nou poze. Donk, se sa ke HTK la gen ladan l. Ok, donk, m pa konnen si nou gen kenn lòt kesyon, e si nou vle m antre nan nenpòt ki lòt sijè, nou mèt annik tape l, epi m ap antre sou sijè a pou nou. Mwen gen plis ke 15 an ke m ap vann kay lan Florida. Ok, mwen gen ofis tout kote lan Florida. Jacksonville, mwen gen ofis nan Miramar. Donk kòmsi mwen vrèman, vrèman konnen sa ke m ap pale an paske mwen pran san m pou m aprann biznis lan. Mwen pa jis yon moun ki leve chak maten, m annik al montre de moun kay. Mwen vrèman, m etidye, mwen pran liv, mwen toujou ap li, mwen toujou al nan seminè, mwen konprann biznis lan. Sa ke mwen fini pa vrèman konprann, sè ke. Se pa yon biznis kay li ye, se yon biznis moun. Which sa sa vle di? Sa vle di ke se ou menm ki enpòtan pou mwen, pou konpani m lan, se pa kay la ki enpòtan. Mwen vle gen yon relasyon avè w de jodi a rive jiska zikzantan. Poukisa? Se paske pou mwen menm, lè w ap ba yon moun sèvis, ou pa ba moun nan sèvis la ni a on ka, ni a demi, ou pa menm ba li l a san pou san. Ou ba moun nan sèvis la a 120 pou san. Paske se sa k pral fè moun nan sonje w, se sa k pral fè moun nan apresye w. Ou fè tout sa w genyen, ou fè l avèk anpil lanmou nan kè w, epi ou kite rès la a bon. Donk, se mwen menm Carl Christian, The Nice Agent. Follow me on Facebook, The Nice Agent, Instagram, The Nice Agent Group. Ok um follow like the page map toujou gen enfòmasyon sou paj lan um m pa konnen si nou bezwen konn Hi Suki how are you um Cruz how are you doing Konbyen pou kredi ou ye pou achte kay Miriam wi kredi an pou mentnan lan FHA minimum credit score e 580 Menm si w panse ke w pa gen 580 w, menm si w panse ou genyen l, mwen toujou mande tout moun, rele m, m a pral refere w ba yon mortgage broker oubyen ba yon loan officer, mortgage broker sa a pral di w men kisa ke li panse w ka fè pou ranje kredi a. Le pli souvan bagay sa yo gratis, se pa bagay kòmsi li pral chaje w pou li. yo gratis li pral diw ke ok peye tèl kredi kat oubyen gen dwa li diw ala pran yon lòt kredi kat pou kredi an monte epi apati de la tout bagay ap fèt relem voye yon ti mesaj pou mwen 305 610 49 27 map chita avèw map fè yon plan avèw Myriam Epi pandan ke nap fè plan an nap deside si se lan 3 mwa w ka achte yon kay, si lan 2 semèn, si se lan 2 zan. E map toujou ret avè w pandan tout 2 zan jiskaske m fè w achte kay la.